Kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a. Se sèl platfòm sosyal YouTube ki pa janm nan voye monte sou pèsonn. Nou pa vann zin kote pa nan divize ou, prete nou je w ak zòrèy ou, pran ti chèz ba w envite de twa zanmi kage byen kage sa w tande a, n ap ba w zen natalkole. Fim k ap fèt! Fim k ap fèt! Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè ou pral gade video sa pa bliye ke ou sou manman penmba jodia se samdi 8 fevriye 2020 nou pote bilten enfòmasyon jounen an pou ou kòm dabitid donk mèsi a tout moun ki ekri nou ki inbox nou kap di epa yo pa tande nou. Donk nou te avèti sa nan kominote chanèl youtube la kote nou te di ke ap gen ti ratman pandan week-end nan men apati de lendi tout bagay ap retounen nòmal nòmal 2 videyo minimòm par jou 2 bilten enfòmasyon Donk gwo pwen kap domine aktyalite a 5 moun mouri e plizyè lòt blese nan yon konfli ame nan Kanaan. Haitiensécurité, pòt pawòl pnh la pale sou dosye kidnapin nan k ap monte an fòs la. Yè a ki te vandredi 7 fevriye a te make 3 lane prezidan Jovenel sou pouvwa a kote l te fete sou Channmas, men yon lòt kote genyen opozisyon an ki te manifeste kont pouvwa an plas la. Dosye sendika nan lapolis la, gwo deblozay pete ayè vandredi a, nap gen pou n vin ak detay yo. Sou le plan entènasyonal, se kesyon kowonaviris kap vale teren, Washington dekese 100 milyon dola vèt pou la Chin ak lòt peyi ki touche pa kowona viris. Donk se tout gwo pwen sa yo nou pral devlope pou ou nan bilten enfòmasyon jounen jodi samdi 8 fevriye 2020 an. Avan nou antre nan detay yo kite n montre w kòman pou abone avèk chanèl la e kijan pou pa janm rate anyen sou chanèl sa. Abone, voye je w a dwat ekran an wap wè yon ti klòch lè w fin peze ti klòch la retire l sou pèsonalize mete l sou tout. Brik chaje pa kanpe nap rantre nan gwo pwen kap domine aktyalite a jan n te di w li an donk. E omwen 5 moun pèdi lavi yo e plizyè lòt blese nan afwontman 2 gwoup gang nan zòn Kanaan 2 ak Kanaan 5 li te nan 6 zè aprè midi konsa kote donk yon deblozay pete ant 2 gwoup gang sa yo donk ki fè 5 moun pou pi piti pèdi lavi yo plizyè lòt blese e sa ki alabaz de Afwontman sa a ant 2 gwoup gang yo son afè de fanm, ebyen nèg Kanaran 2 yo, donk a gwoup gang Kanaran 2 a, donk chèf gang lan li menm ki aprann ke madanm ni oubyen fanm ni ta nan relasyon avèk nèg gwoup gang oubyen chèf gang Kanaran 50 lan, ebyen menm kote a, donk aprè diskisyon fin pete, ebyen nèg Kanaran 2 yo anvayi. E gwoup Canaan 50 lan sa w tande a, deblozay pete, donk se sa ki lakoz, e donk tout deblozay sa yo. E n ap raple w kèlke jou avan afwontman an, prezime chèf gang Canaan 50 lan, kote li te gen akizasyon sou do l kòm moun ki ta tiye fanm sa a, donk ke nèg yo an diskisyon pou li a, nan yon zòn ki rele Twou Sab Kanaan, e n ap raple w tou pami moun ki blese yo genyen prezime chèf gang Kanaan 2 a ki donk ta pran yon bal nan janm, ebyen yonn nan timoun li yo ta va touche anba bal, toujou selon sous la. Dosye kidnapin kap fè anpil pale nan jou sa yo la, genyen pòt pawòl pnh la ki vin pote kèk presizyon sou sa kap di sou rezo sosyo yo e kèk medya ki ta releye enfòmasyon sa yo ebyen pòt pawòl pnh la Michel-Ange Louis-Jeune bò kote pal pral di de kwa il an è e ki sa bagay la ye menm sitou nan Dèlma kote anpil moun ap sinyale de ka de kidnapin ebyen pòt pawòl pnh la li menm pral di nou plis bagay sou dosye sa. Men se paske gen yon medya nan kapital la ki konsakre dèzèr dantèn kap repete bagay kap sikile sou rezo sosyo yo e an fèt kap alarme opinyon piblik la oubyen kap entoksike e opinyon piblik la e nou konnen kan opinyon piblik la ap resevwa jan denfòmasyon sa yo kòman sa kapab kreye lapè e lakay yo dotan plis ke efektivman fenomèn nan nou konnenl e li prezan e pami nou menm si lapolis ap travay pou kontre fenomèn nan kòm sous non ofisyèl. Map repetel se paske gen yon medya ki kòmantel, imedyatman mwen yon medya ki kòmantel donk mwen oblije reponn li pou m ka enfòme opinyon piblik la kisa l ye egzakteman. Gen yon moun ki ekri sou rezo sosyo yo pou l di selon enfòmasyon ke m ta genyen yè swa a Dèlma, soti Dèlma 19 pou rive Dèlma 83, m pa pral di konbyen ka l di men li di gen dè ka de kidnape, petèt nou menm nou li men li di men sa m te li a. e ke li ta menm di ke gen de machin ke l presize li bay mak yo etc e k ap komèt de zakt de kidnapin. Nou menm nan lapolis la nou pa oblije reponn sa. Pou sa sa fè nou pa oblije reponn ni? Pase menm moun ki di sa, ki ekri de bagay pou fè moun pè sou rezo sosyo yo, li pa met non l. Li menm di w de bagay li pa konnen. Donk nou pa t oblije reponn. Nou reponn paske. Menm sa yo k ap sikile e ke pèsòn pa siyen yo, yo pa soti de yon sous ofisyèl. Gen kèk medya kanmenm ki konsakre dè zè dantèn k ap kòmante yo e se sa k fè nou menm nou pran leswen pou nou enfòme opinyon piblik la reyalite a a Dèlma se ki sa l ye. Pou dè rezon, reyalite a Dèlma men sa l ye, soti si w vle de janvye a dat, Menm si nou raple nou dènyè konferans ke m te fè, m te pale de 15 ka kidnapin pou aire metropolitèn nan, don se 8 te nan santrevil la, men reyalite Dèlma men kisa l ye kontrèman a sa moun ap fè sikile sou rezo sosyo yo, kontrèman tou a sa kèk medya ap kòmante pandan dè zè. Pou dè rezon ki pwòp a dè moun, dè rezon ki pèsonèl a yo, Komisarya Dèlma resevwa plizyè plent de kidnapin pandan mwa sa a e jiska alò de fen janvye a, 2 janvye a, a kote m ap pale avè nou la. Osi paradoksal ke sa ta ka parèt, se de moun ki vin di ke yo te kidnape yo

E pa gen moun ki pa kab pale de yon lye de sekestrasyon, pa gen moun tou jiska dat ki ka pale de ranson ke yo ta mande evantyèlman. Sajisè-t-il d'un règlement de compte ou byen yon lòt bagay, sa ankèt la li nan kou e au fur et à mesure nap kapab enfòme opinyon piblik la de quoi il s'agissait exactement.
Yè vandredi 7 fevriye a li te make 3 lane prezidan Jovenel Moïse sou pouvwa a kote l te fete sou Channmas e bay bilan 3 lane l sou pouvwa a. Yon lòt kote genyen patizan opozisyon an ki te manifeste men ki pa t fè twò gran choz puiske se pa la grand foul jan nou te konnen l lè bagay yo te vrèman bèl nan men mesye opozisyon yo kwè li la ki fon kase nou pa konn pou konbyen tan ebyen nan menm Donk optik sa a tou, te gen plizyè manb nan opozisyon an ki pran lari pou manifeste kont pouvwa ki pa t pran. Donk bann envite w swiv.
Ou vin di Jovenel 3 zon lan bilon lan lou anpil. Ou fèn pèdi 3 jounalis. Jounen jodi a ou fè yon pakèt masak nan katye popilè yo. Ou ba nou kidnapping, ou ba nou enpinite. Jounen jodi a la, nou menm ki fè 14 an lekòl, ki fè 4 an inivèsite, Avni nou fèmen nan yon bifèt. Jounen jodi a la, entegrite nou, souverènte nou, onètete nou kòm pèp, yo mete nou anba pye nou. Se twazan de kidnaping, twazan de sekirite, twazan de chèk. Ebyen jounen jodi a nou relanse mobilizasyon an pou n di a anbasad amerikèn, pou n di a BINUH, pou n di a Kò Gwoup lan ki t ap mande pou ke opozisyon an al nan dyalòg avèk Jovenel Moïse. Malgre Nòs Apostolik lan te kòmanse dyalòg lan, ebyen nou wè se menm Jovenel Moïse ankò ki kraze dyalòg la paske jodi a se kidnaping deta k ap fèt toupatou nan peyi an, se ensekirite deta k ap fèt toupatou nan peyi an, se anbasad amerikèn, bini, donk Kò Gwoup lan k ap kore Jovenel Moïse nan tout vye zak l ap fè nan tèt palè nasyonal la. Nou relanse mobilizasyon an pou n di Jovenel Moïse Fenomèn kidnaping nan se afè pa l. Fenomèn kidnaping nan se biznis phtk l ye. Jodi a, ou wè popilasyon an vin a yon nouvèl slogan. Li tou fè chanson l pou l vin batay. Li di w ke kidnaping nan kidnaping nan afè Jovenel li ye, kidnaping nan kidnaping nan biznis phtk. Sa vle di. Popilasyon an di Jovenel li pa bezwen mete konfizyon nan tèt li pou l di ke kal sa a li te wè gen an Carm nan se pa t lapè paske e moun ap mouri pa fenomèn ensekirite a, moun ki fin fè 30 an, 20 an ap travay y ap kidnape yo. E moun ou ye a depi w gen lajan yo kidnape w, depi w pa gen lajan yo kidnape w, malfini an vole. Li pa jwenn poul li pran pa. Pèp la poko sou kesyon eleksyon. Pèp la sou kesyon demisyon. Pou tabli yon tranzisyon ripti, pwen de baz, pou nou ka gen yon konsèy elektoral granmoun. Yon peyi granmoun ki kapab pèmèt ke nou kapab ta di vote, vote eleksyon. Son kote pèp la ap chwazi dirijan l. Donk se kote li esprime, m ta di, sa l vle kòm pèp. Se pou te li sou souvènte yon pèp e kòm pèp. Men lè w gen yon rejim ki kontwole pa meriken, kontwole pa gang, kote pa gen endayiti posiblite menm pou okenn kandida ki pa chita fè kanpay. Donk pa gen, ou pa ka pale de eleksyon. Jounen jodi a se demisyon, reyisi ripti pou nou tabli baz lòt Ayiti a. Dosye sendika nan lapolis, yè ki te 7 fevriye 2020 an gwo deblozay pete ebyen plizyè polisye nan diferan inite nan pnh la yo te mase kò yo devan enspeksyon jeneral la kote yo t ap tann kòdonatris jeneral mouvman sendika polis la ki se Yanick Aprè ke l te jwenn envitasyon kote pou l t al reponn kesyon pou l te di de ki prevyen, de ki mannigens, ki pouvwa l jwenn pou l te, li menm avèk plizyè lòt polisye pou l te mete kanpe yon sendika nan pnh la, ebyen polisye yo menm kote yo te plizyè, genyen ki te menm bare figi yo, yo te kanpe. An bon 18 kote yo tap mande pou yo mete Yanick deyò e yo te menm fè konnen ke si Yanick pa soti yo pral montre responsab polis ke inifòm yo pote a pa ble e krèm sèlman yo pat pote l pou bèl twèl antouka kwadrenatris sa yo te mete deyò donk menm zam ni ke yo te remèt li.

okouran de sa, e yo menm yo opoze avèk SPNH lan, donk de se fè yo konvoke Konferanse Jeneral lan. Men nou pa chwazi mete SPNH kanpe konsa. Se Konstitisyon peyi an ki ba nou dwa sa nan atik 35 pwen 3. Nou redi l ankò. Se Konstitisyon Repiblik Dayiti ki ba nou dwa sa nan atik 35 pwen 3. Donk, nou mete tèt nou ansanm, paske nou pa gen moun pou revandike pou nou, donk nou mete kanpe SPNH ki se, ki se. Syndicat de la Police Nationale d'Haïti. Or, se atravè sendika sa a, ki pran nesans dimanch 17 novanm 2019, nou te prezante yo manifès sa a, nan dezyèm mach ke nou te òganize an. Definisyon sa a se sa, se espionaj ke sendika de la Police Nationale d'Haïti nan boul figi yo. Patrick li kite jounalis yo selman. Silans kite lapolis fè travay li mesye. Nou ap pran yon enstitisyon ki prestijyez, ki nòb. Kite enstitisyon an fè travay li. Kite enstitisyon an fè travay li. Mwen poko odisyon an poko kòmanse, gen yon enspektè jeneral ki tande m, odisyon an poko kòmanse. Mwen mande tout polisye yo itilize bousòl yo ki se la disiplin pandan ke

Jodi a, SPNH sa li te gentan kanpe depi 17 novanm, jounen jodi a, nou vin devan Karayib paske nou wè, nou remake Radyo Karayib pat vin jwenn nou, nou menm nou vin jwenn Karayib. Paske nou se polisye, n ap travay pou tout medya yo, n ap travay pou popilasyon ayisyèn nan paske san popilasyon an, san medya yo, nou menm polisye nou pa ka egziste. Kolon yo te toujou di nou pou nou evite jounalis avèk avoka. Nou menm nou jije bon ke nou pa ka travay san jounalis yo, san avoka yo, san popilasyon yo. Nou menm nan manm pnh la, nou se pitit sòyèt ki soti anndan popilasyon an. Donk jounen jodi a, yo te dèyè pou yo te kenbe zam mwen, kenbe badj mwen pou yo te revoke m, men gras a sipò popilasyon ansanm avèk tout kòlèg polisye m yo, sa pa t rive fèt. Nou te antre, nou te pran l jan yo te vle a. Paske nou menm. Nou son likid, nou pran fòm, nou pran fòm vaz ki nou ladan l lan. Donk, vaz nou ladan l lan, li te transfòme an labatwa jodi a pou l te tiye nou, jounen jodi a nou menm, nou t ap chanje faz mouvman an nan men yo tou. Donk, nou sòti, kounye a, n ap antre lakay nou. Mèsi anpil. Nan sa ki gen pou wè avèk dosye entènasyonal, e fò m raple nou chak mwen pale de kesyon kowonaviris sa, piblisite pa fouti monte nan videyo tèlman bagay sa se yon bagay politik li ye, m san lè pa bay nouvèl sou kowonaviris, depi w annik di kowonaviris nan videyo sèlman, videyo a sible. Donk ads pa monte, piblisite mèt monte, yo desann ni ladann, se kòmsi bagay sa son politik yap fè avèl, m tèlman m pa anvi pale de kowonaviris, nou kapab gade tout dènye videyo m mete yo, youn pa monetize paske m pale de kowonaviris e pa gen anyen ki wong nan videyo a, se pa manti m bay, se pa M pa fè difamasyon, se jis gade w gade wè yo pa monetize video yo di w li limite kareman. Antouka m jis fèmen m fèmen monetizasyon an paske YouTube tèlman tèlman kanpe yon fason nan moman an, avan anyen w tande yo demonetize w pou nenpòt ti bagay, afè yo pou yo yo di sa yo vle men sa paka anpeche m bay Yon enfòmasyon depi m konnen m pa bay manti m jis bay enfòmasyon an paske depi m depi se verite m pale ke yo pa monetize l ou pa mwen bay li diferanman avèk ke moun ki pa chwazi pale de li antouka bagay kowonaviris sa vini pou bon de no jou ebyen genyen tonton Sam li menm bò kote pa yo. yo dekese yon afè de 100 milyon dola ameriken pou ede Lachin avèk lòt peyi ki frape pa viris sa a ki se kowonaviris k ap vrèman donk fè anpil dega nan mond lan. Sekretè Deta ameriken an Mike Pompeo yo dekese 100 milyon dola. ameriken pou ede Lachin avèk lòt peyi ki frape pa kowona epidemi kowonaviris yo pwopoze sòm sa a Etazini donk vrèman prè pou l montre enplikasyon l nan lit kont kowonaviris donk se sa ke chèf diplomasi amerikèn nan li menm li deklare.

Prezidan Donald Trump li menm ki pale nan telefòn avèk omològ li prezidan chinwa a ki se Xi Jinping, non moun sa yo dwòl wi mezanmi atansyon, li estime ke Peken te fè yon bon travay, donk yon travay trè pwofesyonèl nan lit kont epidemi sa a ki kontamine nan moman n ap pale la plis pase 30 mil moun. E moun ki mouri nan kowonaviris li depase 700 moun nan moman n ap pale la. E gon lòt bagay k ap fè aktyalite an Chin se doktè ki te alète epidemi sa a donk ki te fè konnen ke epidemi sa a pa vin pou jwèt li rele Li Wenliang ki gen 34 lane sou tèt li. Msye Kwè li la ki pèdi lavi l e misye ke otorite chinwa yo te arete, misye ki te alète maladi sa, donk sa ki vrèman leve kolè pèp chinwa ki vrèman pa kontan de aksyon sa ke otorite chinwa yo te fè, donk lè ke doktè sa li menm li te anonse maladi sa, yo te sipoze pran l plis oserye. Olye de sa, yo te arete misye paske yo te estime ke misye t ap bay fos enfòmasyon, fos alèt, li t ap mete pèp chinwaz la sou panik. Ebyen kouwèlye la a, misye doktè sa a n ap pale w la, li pèdi lavi l e sa vrèman leve kolè pèp chinwa a. Sa pou sa ki gen pou wè avèk orijin maladi sa a, ebyen selon rechèch ke yo fè, gen yon bèt ki rele Pangolen, E Pangolin sa a li menm, selon rechèch yo fè, yo ta fè konnen ke se li menm ki vrèman ki se yon animal kle nan transmisyon nouvo viris sa a de bèt avèk lòm, ebyen chèrchè nan Inivèsite Agrikilti nan Sid. Nan sid Lachin, yo idantifye pangolen kòm se yon bèt ki hot entèmedyè, sa donk se li menm ki fasilite posib transmisyon viris sa a avèk lòm, selon inivèsite a nan yon kominike, san yo pa bay plis detay. Animal sa a li menm ki ebèje viris la, Li, sa vle di li menm pou tèt pa l li pa malad, men li transmèt li avèk lòt espès animal e lòt animal sa yo ki vin sèvi tankou yon rezèvwa ki, ki, ki absòbe maladi a, donk ki kenbe maladi a, ki pran maladi a, pandansetan li menm ki bay li a l pa malad, ebyen bèt sa yo menm yo vin bay moun maladi sa a, pa egzanp. Lè yo pale de chovsouri ki kapab se youn nan bèt ki bay maladi a, chovsouri a li menm li pa devlope maladi a. Donk, pangolen an li menm, se li menm ki se rezèvwa maladi a, li transmèt li avèk yon lòt, sòtandya lòt bèt la li menm li transfere l avèk lòm, donk se sa ki kapab. ke yo pale de ki kapab pwopaje, ki ta sanble vrèsanblan, donk ki pwopaje maladi sa a, e bèt sa yo, yo vann yo nan animo sovaj sa yo, yo vann yo nan yon mache nan vil Wuhan, se la ke maladi a li menm, li te sòti nan yon mache chinwa nan Wuhan, nan sant peyi a, kote yo vann plizyè bèt konsa, Chinwa nou konnen ki manje anpil anpil bataklan, yo manje anpil anpil radòt, donk sitou nan mache yo yo vann plizyè animo sovaj e bèt sa yo rele pangolen an yo manje l, yo vann li e yo fè l ilegalman nan kontrebann. Donk nan moman nap pale la, la Chine entèdi anpil anpil anpil anpil donk mache vann jan de bagay sa yo jiska nouvèl òd. Janm te di nou an, bon m pa pral nan twòp detay konsènan viris sa ki se Coronavirus donk. A chak fwa m pale de li souvan videyo yo pa janm vle monetize. Antouka, Japon tou gen yon kwazyè ki rele Diamond Princess li menm ki yo mete an karantèn ki moun yo pa ka desann. Non sèlman pasaje yo pa ka desann, te genyen anviwon 40 moun nan bato kwazyè sa ki akoste nan pò nan o Japon. ke yo pa kite desann, ebyen de 40 moun, li pase avèk 64 moun ke yo dyagnostike ki pòtez viris kowona. Imajine nou, yon bato sou lanmè, yo ta sipoze debake ki genyen 3 mil moun ladann e se pa tout ki enfekte, akoz yo te jwenn yon karantèn moun ladann ki enfekte, ebyen yo tou mete tout bato a an karantèn, Gen 2 e ameriken ki nan bato a kap rele Donald Trump nan moman an, prezidan ameriken an tanpri souple vin sove nou kote nou ye la paske se tankou yo nan yon prizon yo paka desann atè e ka ka yo ap ogmante sou bato a donk son bagay ki vrèman grav kote moun sa yo ye a 3 mil moun ki nan yon bato e li pase de 40 a 63 moun, 64 moun ki deja gen maladi a sou bato a e jiskaprezan moun yo poko ka desann, gen 2 ameriken ki fè apèl avèk Donald Trump pou vin retire yo nan sa yo ye la paske yo estime omwen otorite japonè yo ta mete yo nan karantèn apa Omwen yo ta fè distenge moun ki deja pran l a moun ki poko pran l, yon fason pou evite viris pwopaje anndan bato a, donk se yon bagay ki vrèman terib. Antouka m panse ke se tout ti detay sa yo ke m te pote pou nou nan bilten enfòmasyon sa jounen jodi. Samdi 8 fevriye 2020 an deja map di nou babay pa bliye nou preske rive 200 mil abone kontinye pataje videyo yo envite zanmi ak fanmi pou yo antre nan bon bò a ki se machann zen ayiti fòm di nou nou te mankem anpil donk m pat ka tann poum te vrèman tounen lage videyo pou nou janm te di nou an apati de lendi si Dye ve donk nap fè tout mwayen posib poun lage omwen 2 bilten enfòmasyon Paske ou konnen olye nou fè 5 10 video nou prefere nou ba ou 2 grenn video konn tout sa kap pase. Babay tout moun randevou a la pwochèn pou yon lòt news.